Gen anpil pale sou afè remontada, bon laprès madrilèn gentan lanse operasyon remontada yo menm depi le landemen m tap li yon jounal as ki te gentan ap pale de sa, operasyon remontada a deja kòmanse e bon o real on èm kwò a se match mirak men atansyon e. Wi yo ka rive, wi li ka rive, wi li yo konn rive, e li stil ka rive, paske 3 zero se pa kòm si son skò ki enposib pou remonte, se pa kòm si 5 zero match ale a fini, e byen ke Arsenal te ka fè 5 zero wi, paske Thibaut Courtois jwe yon gwo gwo match, misye fè plizyè arè ekstraòdinè nan match la, e m renmen deklarasyon Jude Bellingham nan ki di ke Real Madrid byen sòti, paske anfèt nou te ka pran yon rakle. ki pi rèd ke sa, se vre, e mwen kwè ke pa rapò donk a tout sa, li kanmenm yon ti jan difisil pou ou anvizaje yon remontada, men atansyon, yon nan bagay ki genyen nan remontada, se ke, ou fè remontada, li rele remontada dayè, paske ou te rate match ale a, remontada se pa, yo bat ou 2 a 1,

Match ale a, Paris mete Barcelone chita pou l jwe foutbòl. 4 0, le Barça inegzistan. Epi match retou a, ou genyen on kopi konplètman diferan kote e Barcelone genyen 6 a 1. Se de sa n ap pale. Ou konprann? Se de sa n ap pale. Sa vle di sa pou nou konprann se ke lè remontada ap fèt la, se toujou yon 1 pou 100 chans li genyen pou l fèt, se toujou yon ti pwèlyèm chans li genyen pou l fèt, pou l rive. Pou ki sa? Paske sa w wè a nan match ale a, ou wè ke l pa gen ankenn jan ekip ki pèdi a pral ka remonte l. Ou konprann? Paske pi bèl remontada, remontada ki pi klè ke m janm wè a se sa, se Barcelone-Paris a. ki pote non l tout bon vre, paske Barcelone ki jwe match ale a, se yon Barcelone ki te fè pitye, alòske chak jou match retou a, se te yon gwo ekip. Sa vle di, se pou m di nou ke li fèt, defwa, kote match ale a ou inekzistan, ou pa t bon, epi match retou a, ou dedouble. E sa rive anpil fwa, sitou nan yon seri de ekip kòmsi ki pa fin twò fin anfòm vre pase sa. E se sa k fè anpil moun Real Madrid yo kwè yo ka fè l, paske Arsenal, Son bon ekip men son ekip yo toujou kwè ki nayif, ki febril, ki pral ba w manti kanmenm. Ou konprann? Arsenal li gen li gen li gen etikèt sa, li gen karakteristik sa a, yo yo pap ka kenbe. Ou konprann? Kounya si Real leve nan w bon jou, ou Bernabeu, la ou le match son pli lon, yon fason de pale, e ben, yon chans sou kòp sou fon gòl bonè, men fòk Real Madrid ta rejwenn tout sa k fè valè l yo, fòk Real Madrid ta rejwenn solidite defansiv la ke l pa genyen depi kèk tan, fòk Real Madrid ta jwenn efikasite kat fantastik yo ke l pa genyen depi kèk tan, Vinicius se lonbraj li. depi kèk tan nan jwèt kou nan finisyon. Ok, nan finisyon se kwa? Se 3 gòl sou 17 dènye match yo. Ok, e nan jwèt nou wè kantite boul ke misye pèdi. Ok, le meyò jwè FIFA de best de 2024, se lonbraj li kap jwe la nan dènye tan sa yo la an 2025 la. E Kylian Mbappé wi li gen anpil efikasite men son nèg ki pèdi anpil boul tou. E bon, Jude Bellingham.

Mbappe jwenn yon gòl pou l fè, men li pa fè l. Li vini a 1 kont 1, lè misye ouvè, ouvè pye l pou l mete enteryè pye dwat la, chout la pa pran jan pou l ta pran pou l ta fè kwen pou l ta fè a. Li rate l. Si boul sa te gòl, jodi a tou, espwa remontada ta pou yon bagay ki ta plis fè sans, paske li ta ka pi vit posib kou fon 2 zero al nan pwolongasyon ou bat nan penalti yon bagay konsa, men la a 3 zero kounye a li mande w plis. Li mande w plis. Donk, Real bezwen rejwenn kalite li yo, bezwen rejwenn sa k te fè de li chanpyon ane pase a, pou li konplete remontada sa. Men, si se Real ki sot jwe la, pa gen okenn chans de remontada. Si se Real tou k ap jwe dènye semèn sa yo la, pa gen okenn chans remontada. Ok? Paske remontada vle di ke fòk ou jwe le match pafè. Li ka bat Arsenal. Li ka bat Arsenal 1 0, li ka bat Arsenal 2 a 1, li ka bat li 2 0, men sa n sifira pa. Remontada vle di ke fòk yo bat Arsenal pa egzanp 3 0, mennen l nan pwolongasyon, epi yo chanpyon sou li, yo kalifye sou li nan ti wobi pa egzanp. Ou byen fòk yo ba l 4 0. Sa vle di se le match Real dwe fè le match pafè, men imaj Real m ap gade dènye tan sa yo la, m pa wè ekip sa a ka fè Arsenal sa. Ok, bon mentan si ekip la transfòme, e ke li leve nan bon jou, enspire pa publik li, etc. Gon chans. Real Madrid nan yon sòt de ma debat, Real Madrid nan ma doulè, Real Madrid nan on bay a fèm pa bon, map degajem, e bon. M tap pale de sa, se te a la limyè de rezilta ekip la nan koup de Espagne. E m sonje m t ap di nou jan se te konplike pou yo nan tout tou yo an koup despay, jan ekip la soufri nan tout match ke l jwe nan koup despay yo anvan l rive nan final la la. Mwen te di nou wi yo rive nan final men ke ekip la pase anba mizè devan Real Sociedad, il a fallu un but de Rudiger nan pwolongasyon pou te pou se Real Madrid kalifye, pou te kalifye Real Madrid. Euh, an etap anvan, bon, anvan Sociedad lan, se Sociedad la se te ale retou, yo te bat al ale 1 a 0, e match retou a, se ton gwo danje pou yo. Anvan sa, menm le Ganes lan, se ton match piyèj pou yo, e il a falu yon gol trè ta tou, e kont le Ganes, an kar de final pou Real Madrid te pase, yon gol Eric Garcia. Euh, Apre sa, anvan Leganes lan te genyen Celta Vigo e Real Madrid te oblije jwe pwolongasyon pou l te elimine Celta Vigo. M sonje m t ap di nou tout sa. E sa te montre, m ta ka di feblès ekip la. Gon lòt statistik ke m te vin avèk li pou nou ki te edifyan sou nivo Real Madrid la tou. Paske statistik la se vre li pa ba w full picture a. Sa vle di li pa ba w yon ide total, konplèt de la sitiyasyon, li mande pou wè match yo tou pou fè analiz yo, men lè w wè match la plis ou gade estatistik yo, w ap konprann sa n ap di a, w ap wè verite a, w ap wè full picture a, w ap wè imaj konplèt la, la reyalite se ke dènye match yo, m t ap di nou sa, Real Madrid pran gòl nan tout. Dènye match li yo pratikman, e m sonje m t ap raple nou ke Valence lan, Valence ba l 2 gòl, Sociedad ba l 4 gòl, Leganés ba l 2 gòl, Villarreal ba l 1 gòl, e Atlético te ba l 1 gòl nan retou Lig dè Chanpyon an, Vallecano te ba l 1 gòl, Atlético te ba l 1 gòl, Betis de Séville te ba l 2 gòl, paske Betis te bat li 2 a 1, e anfèt, yo te pran gòl nan tou le, ban m wè. Tou le 8 dènye match ke w te jwe yo, e ajoute kounye a Arsenal la, sa fè 9. 9 match de suit w ap jwe epi w toujou pran gòl. Donk, gen yon gwo pwoblèm defansif nan ekip la. E tankou m te twit li pandan semèn nan, mwen te di ke gen kèk tan la, depi Real Madrid pa ap jwe byen, viktwa yo se te un pti peu l'arbre qui cache la forêt, men Arsenal, ekspoze tout feblès yo. Arsenal, tankou m ta di w la, mete yo toutouni. E mwen kwè ke se egzakteman sa k rive e nan match sa a. E Real Madrid te pa fè yon bon match ditou. Ok. E Arsenal te klèman meyè ekip la nan match foutbòl lan. Yon Real Madrid ki jwe ba anpil. E m pa t fin twò konprann chwa Carlo Ancelotti a nonplis nan. deside jwe avèk Kamavinga e Luka Modric. Petèt ke misye di tèt li ke, bon, euh, li genyen yon mitan teren an fas li ki pral jwe foutbòl, jan pou l kontrekare sa, fò l gon mitan teren tou ki ka jwe foutbòl. Bon, nan bagay sa, li fè e Modric ak, ok, rete fidèl a ou menm. Euh, Konbinezon sa a, Kamavinga, Modric la, e m pa konnen. Se vre ke foutbòl, tankou Luis Enrique te di l yon lè, li di, a, e nou menm jounalis yo, nou pale anpil lè e apre match. Men pale apre match fasil, paske depi skò final la tonbe, ou jis fè yon opinyon, yon ide de rezilta match la, e jan l tonbe a. Sa vle di, nou pèdi, e m pral chache bagay ke antrenè a petèt pa t fè byen. Ok? E se vre. Men mwen menm, m ka di nou sa, depi lè mwen 11 lan, mwen ti jantan, ti jantan m fket pa konprann pou izaj misye chwa mitan teren sa ke misye fè. Evidaman l te ka genyen avè l tou, ok. Men mwen panse si w ap fè tout analiz yo, w ap wè ke mitan teren sa, ton ti jan lejè, ton ti jan pay, lè w pral mete l nan mitan Thomas Partey, lè w pral mete l nan mitan Declan Rice, lè w pral mete l nan mitan Odegaard, Se vre ke w pral mande Rodrygo e Jude Bellingham fè efò defansif la pou ede 2 nèg yo. Men, eske se sa w vle vreman? Kòm si pou w ap sakrifye 2 nèg sa yo pandan ke w ap bezwen yo an atak? E lè w gade match la vreman, mitan teren Real Madrid la te depase pa lè evenman. Wi Vinicius, Jude Bellingham, Rodrygo nèg sa oblije tounen anpil vin make. Sa epuizew tou. Dezyèm bal yo si w gade byen wap wè ke anpil fwa se Arsenal ki genyen yo. Ok, jeu d'ensemble Arsenal la ou te ka wèl li te pi bon tou. E nan fè nèg tankou Rodrygo, Jude Bellingham, Vinicius fè de nòm efò defansif nan match la, M panse yo pèdi tou nan, m anvi di lisidite yo, nan enspirasyon yo devan. Paske enspirasyon an tou, si w pa byen fizikman, ou pa ka genyen l tou. E se kòm si m santi ekip la pa fin oke fizikman non plis. Paske jan misye mete ekip mitan teren an, li vin tankou m ta di w raple menm ekip dezekilibre ke misye. Paske si w ap fè 2 dèg anndan teren an, fò w mete yon nèg ki pi plis defansif. Fò w mete yon nèg ki plis defansif ke Kamavinga e Modric. Kamavinga se yon nèg k ap jwe demi defansif men se yon jwè, se yon jwè, se yon jwè de balon. Se yon jwè ki renmen boul la. Bon m pa bezwen pale pou Modric li menm ki pa yon reyèl demi defansif. Modric son meneur de jeu. Donk, e, teknikman ou, ou mete pami 6 jwè ou gen yo, 2 mitan teren atak la, 4 mitan teren 2 atak an, an di l kon sa, ou gen literalman 5 jwè a vokasyon ofansif kareman. E sizyèm nan ki se Kamavinga pa fin yon defansè nèt. Donk, mwen menm mwen gen, m gen, line up sa a, e, m panse Ancelotti, fè anpil erè sou li e bon apre bon afè David Alaba kontinye ap jwe Valverde te jwe lateral dwat tou nan match sa a e mwen panse ke gen gen de kote vreman pa egzanp sou ap gade endividualite yo Paske Real Madrid sa a se avan tou se sa. Ou pran Rodrygo pa egzanp a dwat, misye te pratik yon faktè neglijab. Misye pa gen pèkisyon, li pa ka dezekilibre, li patisipe mwens nan jwèt la. Yo ba l boul la, se kòmsi se sa sèlman li vin fè, yo ba l boul la li remèt li. Li pa mete presyon sou advèsè a. Li pa mete presyon sou advèsè a, ekip Real Madrid la, se te, ou ka pran match Rodrygo a e pou di Real Madrid te a limaj de match sa. Vinicius jwe al pou kòl tout tan, se vre ke son jwè tou double team anpil, yo double makaj la sou li tou, men chwa de pas li yo souvan pa bon. M twouve twò souvan li pa pran bòn desizyon yo, e se kanmenm se pa jodi a m ap remake sa sèlman, misye gen kanmenm yon ti tan la depi ke m twouve ke li pèdi nan kalite l, li pèdi nan sipèb li, nan ekla ke l te gen anvan yo. M twouve li pèdi yon kantite trè enpòtan de balon nan dènye match ke l jwe yo. Aprè bon se vre Arsenal te trè briyan nan koufran l yo avèk Declan Rice ki fè 2 sipèb gòl koufran m panse ke match la ou ka rezime l a sa tou ou ka rezime l a 2 gòl koufran yo m panse ke match sa de tout fason si yo mande ou retni match sa pou 1 rezon m panse ke grenn rezon w ap chwazi a se sa. Sè ke Real Madrid de e se match kou fre de klan Rice yo. Ok e men gon bagay. Lè Rice fè premye kou fran an, Arsenal mennen 1 a 0. Se se lè sa pou gade tou e kalite yon ekip foutbòl. Gade reyaksyon Real Madrid. Pwase sou pa ka reyaji tou. Avè di wòf. Nan moman w pa yon gwo ekip tou. Ou konprann? E se pa ke Real pa yon gwo ekip non, men mwen vle di ke sur le coup fòk ou ka kounye a la montre deplwaye zèl ou. Real pa janm ka arive deplwaye zèl li. E gade ki sa k pase antre la swasantyèm e la swasandizyèm minit de je. Konprann byen wi, premye gòl la fèt senkantuityèm minit. Kounye a gade ant premye gòl la e dezyèm gòl la, paske gen douz minit ki pase ant premye gòl la e dezyèm gòl la. Gade sa Real fè pandan peryòd sa a. Ekip la sanble fatige. Arsenal gen boul la anndan teren an. Pa gen pressing sou pòtè de bal Arsenal yo. E Real stil pa t nan pressing wo. M pa santi, m pa t santi, m ta ka di nan entèval sa a e pratikman pandan tout match la, l'urgence de yon ekip ke y ap mennen sou li. Ok li te sanble tankou m ta di w la se se Real Madrid kap mennen 1 a 0 a epi ki jis pran yon step back sa vle di ki rekile kap tann advèsè a li te sanble sa e nan peryòd sa patikilyèman de la swasantyèm a la swasann swasann dizyèm minit lan Arsenal tèlman alèz li pral rate 2 0 a. Ok, yon gwo arè de Thibaut Courtois an 2 tan, se chout Martinelli an, ok. Epi Alaba fè yon sovtaj sou la liy, yon ti pe pli ta nan menm entèval de tan sa tou, Jude Bellingham fè yon sovtaj sou la liy egalman, mwen kwè se Declan Rice ki fè chout sa. Epi boum, bon, fot de Kamavinga. Bon, m ta de Tibo Koutwa di sa, misye tout afè gen rezon l, e mwen panse tou ke fòk mitan teren yo, fò nèg yo reflechi yon ti pe plis tou, paske gen de fot k ap fèt tou, fot la pa nesesè. Fot la pa nesesè, pa gen okenn rezon, ou konprann, pou fè fot konsa kote pa gen okenn danje. E lè sa ou ekspoze ekip la a. Jisteman sitiyasyon sa yo kote kou fran an epi ou pral nan pwoblèm. Ou konprann? Se egzakteman sa k rive e boum Kamavinga fè fot la, fot ki pa t nesesè epi Declan Rice choute gòl 2 zero. Ok e se konsa sa pase a 2 zero bon. Rete 20 minit fòm di nou dezyèm gòl kou Frederick Landry sa son mèvèy tou e son mèvèy tou non mi tou m pa fin dò konprann tou m pa fin dò konprann mi an paske se kòm si ta di ou nèg yo e alò m tande se pou kou ta kap analize e plasman mi yo Pou misye, premye kou fran an, se la petèt li pran yon pa de responsabilite sou gòl la, paske pou li menm li te ka met yon moun anplis sou bò kote Declan Rice fè chout la, paske boul la kanmenm vire sou kote mi an, se yon gwo gòl kou fran, misye di ke petèt ke li te ka met yon moun ekstra sou bò goch mi an, sa ki ta fè ke li pi difisil pou Declan Rice. Fè boul la vire sou kote mi an, e pase mi an ta pi long lè sa, e li tap mande pokou plis efè, donk pi difisil pou Declan Rice, e Thibaut Courtois kwè ke li fè yon erè sou plasman mi sa, men misye di ke sou dezyèm gòl kou fran pa gen anyen li te ka fè, bon m konprann misye wi pase kou fran boul la al nan 90 la, sa vle di kelke swa jan gòl kipè ta ka plonje, li difisil pou yon gòl kipè retire yon balon pou al nan 90 la. Sou kou Franck ou te tan de reyaksyon l trè kout. Ok. An menm tan, men mi an ti jan bizar tou pase pa. Sou gade sou bò goch mi an, ki se bò dwat pa nou lò ap gade l nan ekran televizyon an, se ke se jwè Arsenal sèlman k nan mi an, sou bò dwat la. Ay si te genyen omwen yon grenn jwè, yon de jwè Real Madrid, de nèga yo te ka fè yon sote epi petèt ke tèt yo te ka jwe boul la. Men pat gen sa ditou, sa vle di pou mwen menm, bon, premye koufran an, m pa fin anvi di ke gon pwoblèm nan mi an paske menm si Tibo Koutoua pran l men pran chaj la men m panse ke lè yon nèg fè yon bagay ekstraòdinè fò w rekonèt ke se yon bagay ekstraòdinè ki dewoute yon plan, yon plan nòmal. Mur an te nòmal sou premye gòl la. Declan Rice jis fon mèvèy, li fè boul la pase sou kote mur an. Men sou dezyèm nan, paske mur an te kapab pi byen fèt. Mètnan a 2 zero, ankò se menm bagay m ap di a, a 2 zero ret 20 minit, ou te ka toujou stil espere yon reyaksyon de chanpyon. Ok, ret 20 minit. Ancelotti retire Luka Modric li monte Lucas Vazquez. Men ou santi Real Madrid stil atantist. Real Madrid stil ap tann, pa gen high pressing, pa gen komsi m ta di w on pressing wo al chache ekip la nan kan l. Arsenal stil alèz ak boul la. Real Madrid ret nan mwatye teren pa l lan ap tann Arsenal. Epi, se pa yon blag e bay sa. Match 2-0. Arsenal 2 0 sou epi m pa konprann Real Madrid nan mwatye teren pal la, m pa santi ijans lan. Epi bon nan ekzibisyon sa, jeu de passe Arsenal la fè dega, jwe nan espas Arsenal la fè dega, deplasman an fè dega, 16 pas konsekutiv, disetyèm nan son chout de Mikel Merino ki fin 3 0. Twazyèm gòl la son mèvèy de jan ekip Arsenal la te jwe kolektif sou aksyon an ki se m ta ka di senbòl tou inefikasite defansif Real Madrid ou byen ankò gòl sa tou rezime feblès Real Madrid fas a dominasyon Arsenal la. Yo pa ka pran boul la, yo pa byen plase, e brèf, Arsenal ekspoze e tout feblès Real Madrid yo, e nan tout aspè pratikman nan jwèt la, nan posesyon de bal, nan dominasyon sou teren an, nan pozisyonman, nan efikasite, etc. Arsenal pran donk yon gwo gwo opsyon de kalifikasyon pou lè demi final, paske la li pral mande Real Madrid anpil bagay pou l fè yon remontada kont ekip sa a.